Nan ti video jodi a mwen pral pataje ansanm avèk ou 5 ti bagay tout fanm renmen, tout fanm ta vle, tout fanm ta swete pou gason ap fè pou yo chak lè nou renmen. Depi yon gason fè jan de ti bagay sa yo pou nou, nou renmen yo, nou apresye yo, kè nou kontan kòmsi nou o lajwa, nou o zanj. Tèlman nou renmen jan de ti bagay sa yo, se sa ke m pral pataje ansanm avèk ou nan ti videyo jodi a, si ke ou gen yon ti tan, pa deplase, rete pou kapab enjoy ti videyo a jiska la fen ansanm avèm. Hello friends, sa se Femme Elegante, yon ti ribrik kote nou bay konsèy kijan pou kapab elve tèt ou ansanm avèk distenksyon. Si se pou la premyè fwa wap gade m, non m se Filo. Map envite w. Kounye a la pou kapab subscribe oubyen abòne sou chanèl mwen an pou pa rate oken videyo nou pataje sou chanèl sa chak lè m gon ti tan m fè efò m pote yon nouvo videyo pou ou si ke ou renmen jan de sijè nou pataje sou chanèl la ou mèt gade anba ti videyo a wap wè yon ti kote ki make subscribe oubyen abòne li ekri an wouj ou mèt peze li epi ou abòne mwen garantiw Ou pap regrèt paske sou chanèl sa Lè ke ou gade yon ti video ansanm avèk nou mwen garantiw ti konsèy yo m panse yap sèviw ou pa pèdi tanw Epi tou ou menm ki abitye gadem deja mwen diw yon gran mèsi pou sipò w Mèsi paske ou pataje video yo avèk yon zanmi Mèsi paske ou like video yo Mèsi paske w ap edem pwomote chanèl la And welcome back Premye bagay tout fanm vle Premye bagay tout fanm renmen Lè gason fè se devine ki sa li ye surprise! Surprise! Tout fanm renmen surprise. Tout fanm sou la tè beni renmen surprise. Pa gen fanm ki pa renmen surprise. Kom si lè mari yo fè yo yon ti kado, lè mari yo pote yon ti kado, ou byen achte yon bel ti bagay fè yo kado, ou byen menaj yo fè yo kado ti bagay. Fanm renmen sa. Lè gason fè yo surprise. Pa egzanp, moun nan ka sòti, l achte yon bèl ti bijou, li pote pou ou, oubyen yon bèl ti flè, li pa bezwen se yon gwo, yon gwo sipriz oubyen yon gwo kado, ou jis achte yon, achte yon bèl ti flè ou pote pou moun nan, sa w tande a kè a moun nan kontan kòmsi l o lajwa, l o zanj, kòmsi tèlman. Fanm renmen jan de bagay sa yo. Gen gason yo pap fè w sipriz. Si w se mande pou mande yo. Ou bezwen bagay la ou mande moun nan li, lap achte l pou ou. Men komsi yo menm pou yo fè w yon ti sipriz. Komsi ou pat konnen sa, komsi ou pat bezwen bagay la epi lè w gade w wè moun nan achte bagay. Nan pwen bagay fanm renmen konsa. Nan pwen bagay fanm renmen konsa. Yon lè konsa fè mennaj ou yon ti sipriz pa egzanp nan envite moun nan soti relel nan telefòn di cheri nap sòti ou pa menm di moun nan kote na prale menm epi ou fè ou fè kòw byen bèl epi ou soti ansanm avèk moun epi lèw parèt ou mennen moun nan yon bèl restoran yon bèl ti kote ou konprann sam vle diw la ou fè moun nan yon ti Priz lè konsa kèw kontan ou lajwa paske ou pat konnen si yo tap fè w ti sipriz la fanm damou fanm renmen jan de bagay fanm renmen gason fè pou yo se fè foto ansanm fanm renmen lè lap pran foto ansanm avèk mennaj li oubyen ansanm avèk mari l komsi lè yo soti yo pran yon bèl ti pòz foto epi pa egzanp ansanm avèk fenomèn rezo sosyal la mesye a oubyen jènjan m pa konnen lal poste ti foto a nan rezo sosyal. spesyal epi li ekri yon bèl ti post ou konprann sa m vle di w la this is my love sa se madanm mwen sa se mennaj mwen sa se la femme de ma vie jan de ti post sa yo fanm renmen depi yon gason fè jan de ti post sa yo kòmsi l poste foto w ansanm avèk li ou konprann sa m vle di w epi tout lòt moun ap gade moun ap kòmante zanmi ap like fanm renmen fanm renmen jan de ti jès sa yo lè gason fè sa. Lè sa moun nan santi l konfòtab, ou konprann sa m vle di w la, tout moun wè l, tout moun konnen se li menm ki mèt fanm nan, tout moun wè se li menm ki, se li menm k ap mennen paske se li menm yo poste nan rezo sosyal. Fanm renmen jan de ti bagay sa yo. Depi yon gason ap poste madanm li oubyen mennaj li, konmsi fanm nan ap damou paske li wè ke ou renmen l tout bon, ou afiche l nan rezo sosyal, ou afiche l. Nan la sosyete fanm damou jan de bay sa yo. Men gen gason, gen gason ki pa renmen fè foto. Gen gason ou soti ansanm avè y la menm yon ti foto ou pa ka fè. Ou byen bèl, ou byen abiye. Ou bezwen pran ti foto. Yo pa nan bagay konsa. Kòm si yo wè w donk ou ti moun nan an nou pran ti. Non, non, non, m pa nan bagay konsa. Menm ou pou tèt ou, ou pa ka pran ti foto. Depi ou, a m pa nan bagay foto. Fi sa toujou sou fè foto. M pa nan, m pa nan bagay foto. Gen gason yo pa renmen fè foto. Men lè w jwenn yon gason kòmsi k ap pran bèl ti pòz foto ansanm avè w epi l al pibliye ankò nan rezo sosyal, fanm damou, fanm renmen jan de bagay sa yo. Twazyèm bagay fanm renmen, fanm damou lè gason fè, se lè gason rezève tan pou yo. Pa egzanp gen gason yo k ap travay di tout jounen, yo pa gen tan, yo toujou bizi, yo pa gen tan menm, yo travay 24 sou 24, men malgre yo pa gen tan, yo toujou rezève yon ti tan, se kèlkeswa se chak. semèn oubyen kèlkeswa se chak 2 semèn yo rezève tan pou yo kapab spenn ansanm avèk fanmi yo, ansanm avèk menaj yo, ansanm avèk madanm yo, swa pou yo soti, swa pou yo ale nan restoran, swa pou yo enjoy, swa pou yo fè lòt ti afè, ou konprann, fanm renmen sa malgre moun nan pa gen tan li rezève yon ti tan pou l kapab spenn ansanm avèk li, fanm damou jan de ti sakrifis sa yo paske nou tout konnen relasyon amourez Se tankou se yon ti flè ke l ye. Ou toujou w ap wouze l. W ap wouze l pou l kapab grandi. W ap wouze l, w ap wouze l. Depi ou pa fè anyen ditou, ou p ap wouze l, ou p ap fè ti bagay pou l kapab grandi, se gade w ap gade, w ap wè l mouri. Gade w ap gade, w ap wè l mouri, pa gen relasyon ankò. Se ti aktivite, ti sòti, ti ale nan restoran, ti je tèm, ti sesi, ti sela, se sa k ap fè l grandi. Fanm renmen lè gason komsi toujou pay attention, toujou pote atansyon sou jan de ti bagay sa yo, menm si moun nan bizi men li toujou panse avèk ou kèlkeswa se yon fwa, de fwa pa semèn, de m pa konnen, li toujou pote ti atansyon sou jan de ti bagay sa yo, fanm renmen ti jès. Katriyèm bagay fanm damou lè gason fè fanm renmen lè gason chita ap pèdi tan gade netflex ansanm avèk yo la plipa nan mesye yo yo pa renmen gade TV show yo yo pa renmen gad yon seri de ti mouvi yon seri de seri tele yo pa renmen jan de bay sa yo yo renmen gade Match foutbòl, yo renmen gade news, yo renmen gade, yo renmen gade dokimantè. Lòt afè yo, yo pa vrèman enterese nan TV show, bagay medam yo renmen. Yo pa renmen gade jan de bagay sa yo. Men lè w jwenn kòmsi moun nan, mennaj ou byen mari w, li chita, l ap pèdi tan gade TV show ansanm avè w, kòmsi n ap manje pòpkòn, menm sa ke w ap ri nan yo, menm kote aksyon yo fèt, kòmsi w ap di gade tèl bagay moun nan fè, gade tèl bagay, kòmsi moun nan. Pran pa l ap enjoy ti moman sa yo ansanm avèk ou fman m renmen jan de ti bagay sa yo kmsi lè w wè moun nan chita sa ke w renmen sa ke w apresye sa ki fè kè w kontan kmsi w wè l pran pa ladan malgre li pa renmen TV show a malgre li pa renmen sa ke w ap gade a moun nan aksepte li enjoy ti moman ansanm avèk ou fman m damou lè gason fè jan de ti. Yon bagay tout fanm renmen. Fanm renmen tande lè gason ap eksprime santiman yo. Fanm renmen tande lè gason ap di yo me kòman yo te tonbe damou. Fanm renmen tande story sa yo pa ekzanp lè gason ap di l oh ou konnen poukisa m te tonbe damou mwen wè nan ou yon fi ke ki diferan, yon fi ki pa tankou tout lòt fi, yon mwen wè yon bagay nan ou ke m pa te janm, mwen jwenn yon bagay nan ou ke m pa t janm konn jwenn oparavan, ou trè, ou trè zentèlijant, ou se yon fi ki trè bèl, ou trè seksi, kòmsi moun nan, lè moun nan ap di w jan de ti pawòl sa yo kòmsi kè w ap bat fò, lè moun nan ap di w trè bèl, moun nan ap di w trè janti, ou diferan, kòmsi lè gason ap di w jan de ti pawòl sa yo. Ou k fè chè de poul kèw ap bat fò komsi lòlòj ou vire lanvè fanm renmen tande lè gason ap fè lwanj yo lè gason ap di yo bèl lè gason ap di yo entèlijant lè gason ap di yo yo diferan yo pa tankou tout lòt fi fanm renmen tande jan de ti pawòl sa yo bon se sa kem te pote pou ou nan ti video jodia. 5 bagay fanm renmen Fanm renmen lè yo fè nou sipriz Nou renmen lè gason rezève tan Pou yo pase ansanm avèk nou Pou nou enjoy Fanm renmen lè gason chita gade televizyon ansanm avèk nou Fanm renmen lè gason ap eksprime santiman yo Bon se sa ke m te pote pou nan ti videyo jodi a Mwen di w yon gran mèsi si w te fin gade ti videyo a ansanm avèk mwen Ou deja konnen deja si w te renmen ti video a pa bliye banm love la abòne si w poko abòne sou chanèl la subscribe si w poko subscribe se konsa ou kapab ede nou grandi chanèl la pataje nan facebook pataje nan whatsapp fè sa ke w vle ansanm avèk ti video a epi like video a si w poko like li epi ou menm ki pat renmen ti video a map di w toujou rete gade m paske chak lèm gen ti tan Map fè efò pou m pote yon new video pou ou petèt lòt semèn mwen ka rive sou ou kise ebyen bye for now mèsi paske w tap gade bye.